Nap salye tout fanatik kanal kok la endistenkteman, spesyalman ansyen abone nou yo, nou vin fèw yon rapèl e ou menm ki se nouvo abone nou, nou vin prezantew yon travay ke nou te konn fè sou kanal kok la, lè sa chanèl la te rele Formasyon plis 12 ebyen nou vle tounen avèk ribrik sa ki se 3 diferans 6 vokabilè. Nou pral eksplike w ki enpòtans ribrik sa, kisa nou te jije ki nesesè ki fè nou te vini avèk ribrik sa. Dèfwa, genyen de mo nou konn ap itilize yo nan lang pòtigèz la, byennantandi, nou konn ap itilize yo, lè sa nou itilize youn nan plas lòt, ou di mwens, nou itilize yon mo ki pa ta dwe itilize nan plas sa nou ta vle di a. Alò se youn nan rezon ki fè mwen menm mwen te vin avèk ribrik sa a, se chèche mo ki konn mete moun plis nan difikilte sa yo pou m ede nou fè diferans antre mo sa yo. Lè m di twa diferans sis vokabilè lan, m chwazi sis mo atravè ribrik sa a. Nan chak nimewo nou lage, ou gen posibilite pou aprann sis vokabilè sa yo epi w ap ka fè twa diferans antre. 6 vokabilè sa yo. Alò, se youn nan rezon ki fè mwen te vini avèk ribrik sa. Ou menm, w ap gade l pou wè, si ou jije ke li nesesè, si se yon travay denpòtans selon ou menm, ou ka ankouraje nou pou n kontinye fè l. Men si toutfwa tou, ou pa enterese, n ap oblije kite l paske Se pou ou nap fèl, sa nap expliko la nou menm gras a Dye nou konnen yo pou tèt nou deja men nou jis vle pataje konesans nou ansanm avèw. Sitou pou ou menm ki Ayiti ki vle vin Brezil ou di mwens tou ou menm ki deja Brezil kap itilize mo sa yo chak jou men dèfwa nou konn itilize youn nan plas lòt. Ribrik la rele 3 diferans 6 vokabilè. Rete branche, kòk la pral chante, tou swit nap tounen nap vin ba ou. 3 diferans ke nou pote pou ou nan ribrik sa a avèk 6 vokabilè. Mèsi paske w rete avèk nou pou swit videyo a, zanmi pa w, sèvitè w. Jezimon Ipolit, nèg Kanal Kòk la, nou retounen pou n pote 3 diferans avèk 6 vokabilè nou pote pou ou nan ribrik sa a. Sonje, m toujou di nou sa e m ap kontinye di l, Lè ou vin Brezil, plis ou ka eksprime w byen dan la lang pòtigèz se plis ou gen opòtinite pou w jwenn travay. Plis ou ka pale pòtigè se pli fasil pou w travay. M pa vle di moun ki pa pale pòtigè p ap travay non. Tande byen m panse ke nou ase entelijan e nou ase gran pou n konprann sa m di a. Lè ou pale byen Ou gen plis opòtinite pou travay oubyen lè ou pale pòtigè ou gen plis posibilite pou jwenn travay. Nan ribrik sa a, kisa m pote pou nou jodi a? Lan ribrik 3 diferans 6 vokabilè nou pote pou ou jodi a, premyèman, n ap fè diferans pou ou antre mas e mais. Mas, M-a-s, y mais, M-a-i-s. Mas, M-a-s, an pòtigè, li vle di mè an fransè. M-a-i-s. Mais, M-a-i-s, an pòtigè, ki li mais, li vle di plis an fransè. Mas est une conjonction de coordination, pa egzanp, Vou ao mercado, mas não vou comprar nada. Je vais au marché, mais je ne vais rien acheter. Anpil fwa, sitou pou moun ki deja pale espanyòl, lè yo vin isit Brezil, yo fè anpil konfizyon avèk mo sa a. Yo konfonn mo sa a anpil anpil, ki se mas, m-a-s, avèk mais, m-a-i-s. Paske an espanyòl, mas, m-a-s sa a, li sinifi plis. Tandi ke an pòtigè, se pa li menm ki sinifi plis, li menm li sinifi mè, men, mo ki sinifi plis an pòtigè a, se mais, m-a-i-s. Dèfwa, lè moun yo pale espanyòl, lè yo rive isit Brezil, yo toujou ap konfond mas avèk mais. Nan plas pou yo ta di mais, yo di mas.

Tou lè de vle di tou, teori te, an fransè. Tou dou est un adjectif indefini. Egzanp, Tudo bem, Tout va bien. Ki lè ou itilize tou dou? Ou itilize tou dou se lè w ap pale de M ta di d'une manière générale. Lè ou di tout d'une manière générale. Pa egzanp, lè ou di yon moun tout va bien, sè ke ou pa gen pwoblèm pyès, tout bagay anfòm pou ou. Sante, lajan, manje, sekirite, tout bagay, tout bagay, tout bagay nèt anfòm pou ou. Lè sa a ou di toudou beng. Ou itilize toudou se lan yon sans jeneral. Nou pral wè todo. Todo li menm, ki lè ou itilize todo? Ou itilize todo se lan yon kategori espesifik. Pa egzanp, si w ap pale de moun, ou di todo mundo. De toul moun. Todo mundo. Lè sa ou lan yon kategori. Ki kategori? Ou lan kategori moun. E li varyab.

Gason an, lè l ap remèsye yon moun ki fè yon bagay pou li oubyen ki ba li yon bagay, li di obrigado. Fi a, lè l ap remèsye yon moun ki fè yon bagay pou li oubyen yon moun ki ba li yon bagay, li di obrigada. Èske nou twouve ke ti ribrik sa li te enteresan? Si l te enteresan, n a va di mwen, mwen menm m a va kontinye avè l. E si l pa enteresan tou, N'a va di mwen, epi mwen menm m'a chèche petèt yon lòt bagay ki petèt enteresan pou nou, paske m p'ap fè anyen ki pa enterese nou, se avèk nou m'ap travay. Se te zanmi pa nou, sèvitè nou, Jezimon Ipolit, nèg kanal kòk la.